Men kremas la ok. Coucou tout moun mwen yo depi nou wè vizaj sa nou wè kiyès ki ansanm avèk nou ok jodi an nou pral fè kremas grenadia jan nou ka wè a mwen genyen kivèt paswa mwen genyen fwè mwen genyen tout bagay mwen ok mwen genyen ti paswa pou mwen koule li e mwen gen sitwon mwen mwen genyen miskad ki an poud, mwen genyen kanèl, tout se an poud mwen genyen yo, ok. Jan nou ka wè ya, mwen genyen 2 esans yo, ok. Mwen gen esans blan, mwen gen esans vani, mwen genyen 3 bwat nestle, mwen genyen kleren, grenadya m gentan blende, lèt mwen, alkòl 95 mwen, ok, sik mwen tou, nou pral. Kòmanse travay ok nou wèm mete bone pou cheve pa tonbe nan kremas lan la se te grenadya mwen ki te gentan blende epi mwen pral koule li ok mwen pral koule grenadya mwen e son nou konnen byen lè nap fè anm kremas nou pa mete dlo sa vle di grenadya mwen pa gen dlo ok grenadya mwen pa gen dlo map pase grenadya mwen pou mwen wetire grenn yo ok. Map retire grenn yo apresa pou mwen ka mete suk la nou ka wè map mete suk la mwen pral brase li jiskaske mwen fè suk la fonn nan grenadye a ok map brase li jiskaske m pa santi suk la ap fè bri anba grenadye a ok paske l pa fè bèl si moun nan santi grenn suk nan bouch li lèl ap bwè kremas la. Ok nou kare map brase la. La map mete lèt mwen se lèt sa m te itilize paske mwen pat itilize kanasyon m te itilize lèt sa m mete yon gwo bwat ok m te mete yon gwo bwat plen e la map brase li pou mwen byen dilye li melanje li ansanm avèk grenadya a ki te gen suk lan deja ladan li a ok m tou jan de yo di lèw kòmanse brase li yon bò fò fini avèk li menm bò a la nou tap vide nesle nou ok. la m te mete 3, jan nou ka wè a, mwen te itilize 3 bwat Nestlé, ok, e apre sa, nou pral melanje, jan nou te melanje premye lèt la, lèt nòmal la, nou pral melanje Nestlé a, ok, nou ka wè, pandan m ap melanje Nestlé a, li gen tan byen epè, ok, li byen epè, sa se kremas n ap prepare pou Nwèl nou, ok. Pou nou fè cheri nou plezi. La nap mete esans ok. Nap mete esans menm si nou wèm pran yon ti kiyè m te mete ankò ok. M te mete ankò paske nou konnen esans, kanèl, miskad tout sa yo se pou gou lap bay kremas ou pi bon gou. Nou ka wè jan map travay jan map prepare kremas la la sa esans blan mwen fin mete ok. Map melanjel chak sa mwen mete mwen fè melanj lan byen ok mwen fè melanj lan byen la mwen tap mete miskad la mwen te panse mwen te ka pranl nan yon kiyè men non mwen te oblije ap vide li konsa epi nou fini nou pral mete sitwon nou ok sitwon nou te graje a nap mete li la mete jus sitwon mwen pa mete anpil koz Grenadye a gentan gen asid deja mwen pa mete trop ju sitwon ou konnen lèt ak sitwon pa tro kale kare nou byen fè melanj la nou wè nou te gentan mete kanèl aprè kounya map mete kleren mwen epi map mete yon ti alkòl ok men kremas la ok jan nou ka wè a sa se kremas la mwen pral koule li ok mwen pral koule li talè konsa nou ka wè li pa tro epè ok jan nou ka wè a nou wè jan kremas la ye. Byen nòmal sou kote yo se kanèl yo bagay sa yo ki sou kote yo ki donk se pa anyen ok lè nou fin koule l nou pral wè kòman li ye ok kremas mwen pa twò epè kremas mwen nòmal la nou gen 2 paswa gwo paswa m pral retire gwo bagay sitwon yo nou konnen sitwon m te graje a ti piti a kòm mwen pa gen ti twal pou um yo um ki konn pase yo a m panse ti paswa sa ankò mye pou li edem menm si l fè m pran tan li edem anpil la nou te ka wè m ap bagay li la m fini m lave veso m kounye a m pral pase l yon dezyèm fwa men kremas la mezanmi ok men kremas la mezanmi si w te renmen videyo a pa bliye abòne pataje kite yon like pou nou ok.